Pa sèlman pou moun ki fèk vini nan Brezil la, ou ka gen anpil tan nan Brezil la epi ou ka toujou itilize teknik sa yo, ok? Se pa paske ou pa pale pòtigè, men sa yo ka ede w pale pòtigè pi rapid, pi rapid, pi rapid toujou. Ok, m kwè ke ou pral renmen videyo sa, kòmanse kite anpil like nan videyo sa, 500 like. Ok, abòne ak chanèl la si ou pa poko abòne ak chanèl la. Banm sispann pale, bòlala pou vidyo. Premye, kòm premye teknik ou ka itilize ki se, renmen lang lan dabò. Ok? M konnen gen anpil moun ki toujou di, m pa renmen pòtigè, m pa renmen pòtigè, epi tou, pòtigè vrèman difisil. Wi pòtigè difisil. Anpil, anpil, anpil. Pòtigè difisil. Mwen pou mwen menm m wè l difisil, ok? Ou dwe renmen lang lan, rezon ou nan peyi a. Si ou pa renmen lang lan, kòman w pral ka fè defann tèt ou? E ou deja konn kòman isit lan fonksyone, kòman brezilyen yo fonksyone, mwen menm paske kote m travay la gen plis brezilyen sa fè m ap toujou ka di brezilyen ok. Lè m di w kòman yo fonksyone, yo renmen bay manti sou moun. Defwa konn pa fè bagay la vre, kòmsi yo bezwen kòmsi fè chèf peze w oubyen m pa konnen yo bezwen m pa konnen pou yo pran grad sou tèt ou. Epi, y al fè manti sou ou. Lè yo vin poze w kesyon, ou konnen w pa fè sa vre, kòman w pral fè defann tèt ou? Lè sa w ap kriye, w ap fè gwo san, ou bezwen di sa ou pa ka di l, pa gen bagay enèvan konsa. Ebyen, degaje w pou w pale pòtigè. Ok, e lè w pale pòtigè tou, yo pa ka fè w nenpòt bagay. Ou konprann? Paske yo konnen ke ou ka pale. Wè, e lè w pale pòtigè tou, lavi w pi fasil. Gen anpil bagay kòmsi ki pi fasil pou ou, ok? Pafwa tou, sitou anpil nan fi yo konn mete nan tèt yo, a, mari m la, si m prale tèl kote, mari m nan ap mennen m, si m pral lopital, mari m nan la, m pa bezwen kòmsi fè efò la tèlman la pou m bezwen pale pòtigè. Si mari w la malad yon fwa, kiyès k ap mennen l lopital pou ou? Wè, se lè sa w bezwen pale pòtigè, paske si mari w malad, fò w ka mennen l lopital. Si mari w pa la, pitit ou malad, fò w ka mennen l lopital. Ou konprann? Kisa k diw tou mariw ap travay chak jou nan menm toulon avèw? Kisa k diw tou mariw ap travay chak jou nan menm travay avèw? Sil pa nan menm travay avèw kòman ki sak pral tradwi pou ou? Banm diw ankò, lè ou pran yon ayisyen pou tradwi pou ou, dèfwa ou konn fache. Tout sa ou vle di a, ayisyen an pap dil vre. Ou mèt kwè m. Ayisyen pap di l. Pa egzanp, ou fache avèk, m pa konn ak ki fache, avèk yon brezilyen oubyen m pa konnen, ou tèlman fache men sa w ba l di l, pwès l ap di l, li pap di l. L ap di pa l, men l pap di tout sa w ba l di yo vre. Dèfwa ou konn wè ki sa l, sa l di a, li pa di l men ou menm kòmsi ki pa ka pale, ki pa ka di sa w vle an, ou nève, ok. Mete may, mete may epi pou pou nou pale ou konprann? E nan video sa tou pa met nan tèt ou ke Didine konnen nan ke Dadjina pa konnen anyen se jis yon konsèy ok E dezyèm teknik ou ka ou ka itilize ki se ale nan yon lekòl pòtigè ki nan vil kote w la Sali pa tèlman fasil isit la, m pa konnen si tout vil menm jan. Dèfwa lè yo kòmanse, yo kòmanse yo pa rete, ou konprann? Kòm yo ka kòmanse la, yo fè yon mwa, apre sa yo pa gen ankò. Mwen menm mwen pa t gen chans sa pase nan yon lekòl pòtigè, m pa t jwenn chans sa. E si ou jwenn li tou, ou ka pran li. E twazyèm ki sa w dwe aplike ki se genyen yon diksyonè pòtigè. Mwen menm m gen youn. Genyen yon diksyonè pòtigè sa ap ede w anpil e paske tankou lè w tande yon mo w pa konprann ou ka tcheke l nan diksyonè an pou w wè kisa sa vle di. Diksyonè pa m nan li se pòtigè sèlman, li pa tradui. Si w genyen youn konsa tou l ap vrèman bon. E. Katriyèm, katriyèm teknik ankò ou ka itilize se, ou dwe beny kominikativ ou. Kè dizè, ou sipoze renmen pale, ou sipoze renmen kominike avèk kòlèg travay ou, ou sipoze renmen kominike avèk elèv nan lekòl ou, avèk kamarad klas ou. Pale avèk yo, poze kestyon, toujou ap fè blag. Fò ou oblije kòmsi janm te ka di w la la jan ou konn di Ayiti jan kò gen pèp m pa sonje ou oblije konsa paske pou ou ka kòmsi aprann anpil bagay se pa paske ou zanmi ou bezwen kòmsi gen yon zanmi close avèk yon moun pou pale avè l nou ka pale sitou sou travay kòmsi sitou pou fòm fi konnen fi pale anpil, tankou mwen menm kote m travay la nou tèlman pale anpil, anfen ou konprann, kòmsi gen dwa gason gen dwa diferan men fi hoo Jesus nou pale anpil ou konprann, sa yo ede w anpil tou pou pale pòtigè, w ap aprann anpil bagay e lè w pa konprann, wè lè w pa konprann yon mo, pa fè kòmsi w konprann, ou se sing sing sing sing sing, ou pa konprann di m pa konprann, repete pou mwen silvouplè ok, e si tout fwa li eksplike w toujou ou pa konprann. Bat pou kenbe mo a, vin lakay ou, tcheke pou wè kisa l vle di. Epi mo sa ap rete nan tèt ou, ok? E an senkyèm teknik ou ka itilize, ki se, pa pè pale, pa pè fè erè, pa mete w timid, ou konprann? Ou sipoze ouvri, di nenpòt bagay. Di yo, apre sa, w ap fin bonè, ok? Toutan ou di yo. Yon lòt moun ap korije ou, apre sa w ap di ok sa pat bon m pap fè l ankò. Men ou menm tou lè w kòmanse fin bon tou w ap wè ok sa m te konn di ki pa bon m ap fè m ap kòmsi pran prekosyon pou m pa di l ankò ou konprann. An sizyèm teknik, sizyèm teknik ou ka itilize ki se abòne ak chanèl brezilyen yo. Yo kou paket video ki vreman legal tankou wap pran an pegajing an wap pran an tro lajing m vreman renmen video sa yo tro lajing sa nou di prank nou menm yo vreman bon avek yon kò ou ka aprann anpil anpil anpil bagay nan pòtigè ok abòne avek yo wap toujou jwenn wap jwenn anpil bèl ti istwa pòtigè. sou youtube tankou tankou kèk feyton ki pase lontan yo refè yo yo menm epi yo rele yo tankou pa egzanp istwa de tèl bagay tèl bagay tèl moun tèl moun ou konprann epi abone ak chanèl sa yo pou kapab swiv yo wap aprann anpil bagay epi tou gade anpil feyton ok toujou rete nan televizyon sa ap ede ou anpil e pou setyèm ki se tande mizik brezilyen ok m pa bezwen di w ki mizik pou tande depi w renmen mizik lan wap ka kenbe anpil mo ladan l ok. Men menm pre, si m di nou premye mizik m te aprann nan Brezil, n ap rele m mwen pou mwen. Hum, m pa oblije di l la ok. Ok, re, ou ka tande nenpòt mizik, depi w renmen mizik la w ap fasil kenbe l ok. Lè w ap gade mizik lan, lè w ap tande l, tcheke yo avèk tout lyrics kòmsi pou mo yo ka rete nan tèt ou, ou konprann. Lè m, lè w ap gade l avèk tout lyrics lan, si gon mo ou pa konprann, w ap ka al tcheke l pou wè kisa sa vle di. E ankò kisa ou ka fè, ou kapab telechaje aplikasyon sa ki rele ki se Conjugador, li genyen vèb pòtigè ladann. Ladann li genyen yon log, li gen drapo Brezil lan, lè wap telechajel pou kapab ap wè kisa wap telechaje an ok. Mwen menm mwen genyenl tou sou telefòn mwen an, mwen te konn itilize tradiksyon, ou ka itilizel tou San pwoblèm, mwen pa itilize l ankò. Ou ka telechaje diksyonè pòtigè mete sou telefòn ou tou. Sa li ap vrèman ede ou. Kòmsi ou ka pa konprann yon mo menm kote ou tou tcheke l, ou pa oblije vin lakay ou pou vin tcheke l, ou konprann. L ap vrèman bon si ou gen yon sou telefòn ou. L ap vrèman ede ou. E an uityèm ki se ale nan legliz brezilyen yo. Ou ka toujou ale nan legliz ayisyen yo tou, men ale nan legliz brezilyen yo, sa yo ap ede ou anpil anpil, w ap tande pwononsyasyon pa yo. Sa wap vreman bon. Lèm diw konsa ou ka pale avèk brezilyen an se pa paske brezilyen pa fè erè, pa paske brezilyen pa fè erè, menm yo menm tou konn pale pou yo konn fè erè, menm yo menm yo konn diw, yo menm yo menm ankò yo konn diw, menm nou menm nou pa pale pòtigè byen, m pa m pa ka di se ou menm ki etranje nan peyi a. Ou konprann? Yo menm tou yo konn fè erè, men kòmsi lè w vin konnen verb wap ka wè kòmsi men men sa yo yo di ki pa bon, men sa yo di kòmsi ki fè erè. Tankou pa egzanp, mwen konn tande brezilyen kap di, Nós falar, nós foi. Sa se erè. Li pa kòrèk. Ou konprann? Men si ou konnen vèb, w ap ka wè sa ki erè. Ou konprann? Pa sèlman nan vèb yo fè erè, gen anpil mo yo konn di, yo erè. Ou konprann? W ap ka wè ki sa ki pa bon pou w pa pran sa ki pa bon an. Ou konprann sa m di w lan? Banm diw, ou menm ki nan Brezil la kap gade video sa ki genyen plis tan la ki pale pòtigè tou, ou ka pataje avèk nou an kòmantè ki teknik ou te itilize. Siw itilize nan teknik sa yo, ou ka fè nou konnen e siw pa itilize sa yo se lòt ou itilize, fè nou konnen paske lòt moun kap li kòmantè kap li kòmantè la lap kòmsi lap pran sa poul kapab fè aplikel tou poul kapab pale ok. Map ban nou 2 chanèl nou ka al gade video pòtigè ki se Edsiluma li gen video an pòtigè sou chanèl li an tou ki se Naturel Diva li genyen video tou sou chanèl li an pòtigè e li gen yon lòt chanèl ankò mwen bliye non an men yap pral pase nan ekran map kite yo nan ekran pou ou wap ka wè ou ka al sou chanèl sa yo pou gade pou kapab wè ok mpanse se tout sa yo kem te genyen poum diw.